Opozisyon politik, an nou kòmanse demake nou de, paske gon gwo pwoblèm, m wè gon, se tankou son leman, gon, gon, gon bagay ki kole la a, an n dekole l, paske moun sa yo, m vle pale de 7 mafya kriminèl deta, m vle pale des oligarques corrompus de ce pays, m vle di yo jodi a, 7 fevriye 2021 an, la bataille ne fait que commencer. Je sais que la guerre n'est pas n'est pas encore gaye men map di nou sa ke popilasyon ayisyèn nan lap genyen gè sa paske gè a lap pran 10 ans lap pran 15 ans se pa pandan m prezidan la ke lap fini men m di nou sa nou paka fèmen je moun sa ankò e map di nou sa pa gen okenn prezidan ke nou ka fè pè ankò menm jan mwen menm tout kalite pwoblèm tantativ koudeta tout kalite tèt chaje men m la. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Se Granmèt la k mete m la a. Pèsonn pa konn kòman m fè la. Se li sèlman ki ka deside de lavi m. Pa gen pèsonn ankò. E se pou m di nou ke m pran desizyon pale avèk nou konsa pou nou konn detèminasyon m paske m p ap ka nan bay pèsonn lapawòl pou m di w ke m pral sispann nan fouye men kote pèp la gen ti rès afè l la. Ti afè pèp la, ti rès la. Kòmanse mete yo deyò, pote yo ban mwen. Pa fè m nan, pa bezwen nan kont avè nou mesye, m pa vin fè sa. M pa vin nan kont avè nou. Pa gen, se, sispann. Bon regleman pa gate zanmi mesye. Se regleman zafè pèp la m vin fè. M vin fè regleman pou moun k ap viv nan Ti Bouko Bòy yo, ki bezwen jodi a gon pon konstwi sou Pas Zorenchi. M vin fè regleman pou moun k ap viv nan Ansafolè yo, ki bezwen ke pon konstwi sou Rivyè Kap Wouj. M vin fè regleman pou moun k ap viv nan Sen Lwi di Nò yo, ki bezwen ke rezo elektrik lakay yo fin fèt. M vin fè regleman pou moun k ap viv nan Bèdeyèn yo, ki bezwen yo gen rezo elektrik, yo gen kouran, yo bezwen wout ki soti Bèdeyèn, Kale Bonbadou Polisyan vin konstwi. Mwen vin fè regleman pou moun Ans Wouj yo. ki yo menm mòn lapyè ke yo pa ka pase ladann yo bezwen pou yo konstwi m vin fè regleman pou moun sen michèl de latalay yo ki yo menm yo nan zòn anklave yo ta bezwen wout ki soti sen michèl k ale machan desalin nan konstwi mwen vin fè regleman pou moun nan vale latibonit yo ki bezwen ke pou kanal yo ki jodi a san tè bati yo ye yo ta renmen yon jou ke kanal yo an beton mwen vin fè regleman. Pou moun k ap viv nan geto nan Pòtoprens yo, yo menm, moun nan Soligo, moun Site Solèy, moun Gran Ravin, moun Ti Bwa, se pou yo m vin fè regleman avè w, paske pi gwa w bliye, depi 1806, pa gen moun ki janm fè fè regleman avè w. Depi yo vin fè regleman avè w, ou mete moun yo nan prizon, prezidan yo, ou asasine yo, ou ekzile yo, ou anprizone yo, ou lenche yo, ou sote pale avèk yo. Hum! Jodi a. An nou sispann sa. Li pa t ka kontinye konsa. E m di nou li pa t ka kontinye konsa fò n tande l pa t ka kontinye konsa. Se pou sa m mande tout frè m, tout sè m ki nan lopozisyon yo. An nou met men ansanm. An n pa kite pèsonn devye nou sou wout nou. Pèp la ap tann nou. Pèp la ap tann nou pou wè sa n ap fè pou li. Mech moun oligak kowonpi sa yo, yo naje dan dè zo twouble, yo toujou bezwen peyi a gen pwoblèm, se dan sa yo fè lajan yo, se ladan yo fè dè milyon. Se avèk yo yo viv. Pa okipe yo. Vin jwenn mwen. Pou n chita pale. Pou n konstwi peyi nou. Pou n mete yon lòt konstitisyon nan peyi a. Pou n fè eleksyon. Moun ki genyen an pou n ba l nan men. Frè m, sè m ki nan politik la, politik la, Se pou sèvi moun ke w fè l. An nou fè politik la ansanm pou nou mete Leta o sèvis pèp la. Pou nou fè Leta a vin tounen yon Leta sèvitè. Mesye, dam, sè m, frè m nan opozisyon yo, nou poko rive prezidan non. Men se mwen k pou di nou nan ki chalè m ye la a wi. Sa vle di lè w gen desizyon, ou pran desizyon pou sèvi pèp sa a. Se gwo koze wi. Se pou nou vin kanpe avè m. Ann fon konbit solidarite. Dan ak lang konn mòde. Lè dan mòde lang, yo pa rache dan, yo pa koupe lang. Paske si w rache dan, w ap mazora. Si w koupe lang, w ap bèbè. Nou pa ka ale jiskoboutist. Moman an rive, goumen sa a, mwen di nou sa, nou pa oblije kontinye fè l ankò. Poukisa? Jodi a se 7 fevriye 2021. Prezidan ta prale, men l la toujou. An nou chita pou nou jwenn bon jan solisyon pou nou bay peyi a yon lòt manman lwa. Manman lwa sa a se yon manman lwa peze souse pou sa n gen la kounye a. Se yon manman lwa k bay move tantasyon ki fè tout moun bezwen pre prezidan. Manman lwa sa a se yon pwoblèm. Manman lwa sa a se yon dyab ki tonbe. Yon dyab divizyon ki divize nou, ki mete yon wòch nan men nou chak. Kòman ou konprann gen twa pouvwa nan peyi a men se yon grenn pouvwa ki tout ki enterese tout moun. Isit la. Alon kay kon di moun moun renmen vin ladan konpè. Pa lè sa papa. Mwen se mwen k pou di nou kòman l cho pou mwen. Se mwen epi m wè se la tout moun vle vini. Mwen menm m ap di nou tout sa. Sa vle di an nou met tèt nou ansanm pou bon jan refòm fèt. nan zafè konstitisyon an e m pran angajman, m ap di sa jodi a, m konnen m pral di yon ti pawòl la, sa ka fè pèp la pa kontan, men m ap tou di nou, nou wè pandan m vin m prezidan, m pa ta renmen kraze ankenn enstitisyon pou ankenn enstitisyon kraze sou mwen. M mande nan deba k ap fèt nan zafè tèks konstitisyon an m fin li, m wè gen lè palman an se yon palman monokameral, fò n ta gade sa. M konnen. Nou pral di, Woy, prezidan Trump. Men m ap di nou sa, Nou sonje an 1987, lè konstitisyon an, makout pa ladan l, tout moun tèt bese vin vote. Nou wè kote makout pa ladan mennen nou jodi a? Paske nou pran makout, nou mete yo deyò. Makout yo fè dizan nou pa fouti dirije peyi a san yo. Dayè, nou sonje, 16 desanm 1990 yon eleksyon fèt. 30 septanm 1991, koudeta. Yo repran pouvwa ankò. Yo repran pouvwa depi 1986, yo vin ba li jiskan 1995. 94, Ayiti yo fè prèske 10 an avèk li. Se pou m di nou, reflechi, mwen menm kote m ye a, se mwen nou mete la pou m wè pou nou. M ta renmen nou gade sa, sa m di a, avèk zye nou gran, tout analiz k ap fèt sou. Nouvèl fò fòk nou kapab rive mete yon sitiyasyon kote chak pouvwa, sa vle di nou konnen prezidan lè l monte, li monte ak tout gouvènman l. Pa gen kesyon de machandaj pou apre pou yon nèg konprann kòmsi se, se, se, o ban m minis sa, ban m dirèk, non. Se pou prezidan an monte ak tout gouvènman l depi premye jou l monte prezidan. paske se sa yon prezidan lwa l fè yon kanpay prezidan se yon lidè nasyonal li fè yon kanpay fò l gen kapasite pou l kapab delivre angajman ke l te pran avèk pèp la mwen renmen nou nou gentan gen yon bon ti tan la fò m ale men m ap di nou jodi ankò al ak sa nan tèt nou frè m ak sè m yo ki nan opozisyon an pa kite ògèy pa kite Rankin, Pa kite egoyis fè nou konprann ke nou pa ka antann nou. Poukisa ou se Ayisyen, m se Ayisyen epi nou pa ka antann nou? Nou pa ka pale? Sa ale m pwale. Se pou n antann nou pou peyi a gen yon bon konstitisyon, fò n antann nou pou peyi a gen bon eleksyon, fò n antann nou pou nou mete kouran nan peyi a. Paske fò w pa bliye, lè kouran an, ou menm ki nan opozisyon an, lè kouran an rive lakay ou, ou pa etenn li non. Li limen byen pwòp. Enben jodi a, ann ale, ann travay, jan m te di Ane a, se elektrisite, Konstitisyon, eleksyon. Ann ale sou li pou nou kapab gon bon 2021, on 2021 nan lapè, nan lamoni, on 2021 nan serenite kote nou yonn nou ka bay lòt lanmen, nou yonn nou ka apiye kriye nan do lòt pou nou di tout sa k fè nou mal. Men peyi a pa kapab ankò. Elit yo, reveye nou paske mwen menm se ale m pwale. men m pa ta renmen kite sa m wè la a paske sa m ap soufri a m pa ta renmen pwochen prezidan se li vin soufri ni m pa ta renmen tou pou prezidan vin tounen jan m tande moun ap di diktatè nan peyi a mwen m pa yon diktatè m di tout moun sa manda m ap fini 7 fevriye 2022 sa vle di manda a m te gen yon manda 5 an sa vle di m pa yon diktatè diktatè se moun ki pran pouvwa ou konn lè l pran pouvwa men ou pa konn lè l ap kite l mwen menm kote m ye a la rete m. 364 jou pou m al fè wout mwen pou ansanm avèk ou nou jwenn bon jan solisyon nan zafè konstitisyon an, ansanm avèk ou nou jwenn bon jan solisyon nan zafè eleksyon an, ansanm avè w nou jwenn bon jan solisyon nan zafè kouran elektrik la. Mèsi anpil. Ke Bondye beni Ayiti.